Ok ayisyen, sa se 5 yèm video nan seri de video sa, men se pap dènye video a, men pou lenstan li pral dènye video a, paske 5 video se deja twòp pou dijere pandan jounen jodi a oubyen demen si Dye ve, donk nou pral pale de 5 yèm video a la. Sijè a di konya ke plis ou pran pòz ou pa konprann mesaj kap sot nan djòl mwen yo, plis ou pral fout pè, e plis ke ou pral kraze, ou pral mouri kraze, tankou yon ravèt yo fout yon kout sapat, paw! oubyen ou pral kraze. Si w konn yon, e sa yo rele yon moustik, yo fout yon kout pat. Paw! Èske l fout klè pou ou menm? Se egzakteman sa pral ye. Pifò nan nou pral mouri bann de mèrd. Pifò nan nou ke enèji nou se kaka kaka kaka kaka sa yo enèji padon enèji nou fout ye. M ap dijere. Èske l klè pou nou menm? Pa gen pwoblèm. Youn nan bagay ke w bezwen konnen sèke kòm mwen sot pale w de. 3 nasyon antagonis ke nou genyen sou latè, 3 nasyon antagonis ki se desandan sèm yo, ki se nou menm ki se ekstraterès ayisyen yo, desandan kam yo, ki se, ki se nèg nwè afriken, ejipsyen antik sa yo, vodou, vodò sa yo, nasyon kaka sa yo, ou byen sa yo rele le, le, le zanfan de yafèt, ki se sa yo rele blan ewopeyen, katolik a pwotestan sa yo, le grèk e le women antik, kolangyèt manman yo. Ok, donk m sot pale de 3 nasyon antagonis sa yo nou menm avèk yo menm. Mètnan m pral pale w de yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan. Mètnan m pral mete anfaz la bokou plis sou kontinan sa k rele kontinan Ayiti a. Kontinan sa ke w ap gade a la, se kontinan ki pote non gran kreyatè a ki rele Ayiti, ki se Bondye ayisyen yo anwo nan syèl la. Si w byen li labib la, w ap wè labib la di w konsa ke gen yon sèl Bondye ki egziste. E sèl grenn Bondye sa ki egziste, li se Papa ki se lekòmansman avèk gran frè mwen, ki se lafen, 4, 3, 2, 1, se gouvènman sa k rele Ayiti, ki se 5, ki se jewospirityalite anwo, ki se koz la, gen 4, 5, 6, 7, sa se fot gouvènman pa m nan, mwen menm Ayisyen an, ki se gouvènman anba a, li menm li se jewopolitik la, li menm li se 7. Èske l fout klè pou ou menm? Papa m se kòmansman an avèk lafen, gran frè mwen Yeshua, gouvènman anwo a k rele Ayiti, papa mwen avèk avèk Ayisyen an, ki se mwen jounen jodi a, ki se gouvènman anba a, ki se gouvènman Ayisyen an. Gouvènman anwo a 5. Li egal a li egal a gouvènman anba a 7, 5 plis 7 li fout ba w 12 ki se 12 pitit Jakòb yo. Èske l fout klè pou ou menm? Osi senp ke sa. Kontinan Ayiti a, li gen yon mèt, mèt li rele Ayiti. E sa k fè l pot non mèt li, mèt li rele Ayisyen. Pèp ki se mèt kontinan sa a ki se kontinan Ayiti a, li rele Ayisyen. Sa ekri nan 2 Kwonik chapitre 7 vèsè 14, Si pèp mwen an, Ok si pèp mwen an ayisyen yo sou yo menm non pam envoke ayiti yo detounen yo de movèz vwa ke yo tap swiv yo kakakakakakakakakaka pou yo tounen nan sam ye a vin konekte avèk mwen kòm 33 degre a nan pye bwa lavi etènèl la enben di map bliye ke yo te abandonem map restore peyi yo ki se peyi sa. Epi si yo si yo kontinye kòmanse chèche m ankò, si yo kontinye envoke m ankò kòm yon wayòm de sakrifikatè, jan ke l te toujou ye okòmansman, selon selon Jenèz, Egzòd, Leviti, Nòt, Detewonòm, ebyen m a fè benediksyon ke m ye a, benediksyon ke m ye a sot anwo nan syèl, desann anba vin tonbe sou yo. Sa se sa se nan Detewonòm chapit 28 Vèsè premye, sèl fot klè pou mwen. M ap fè de yo menm yon nasyon ki tèt, ki dominan, men yo p ap janm gen okenn nasyon kaka, ki se sa yo rele nèg nwa afriken, ejipsyen, antika blan ewopeyen, ki se sa yo rele katolik ak pwotestan. Nasyon kaka, kaka, kaka, kaka, fo dye sa yo k ap domine sou yo jounen jodi a. Donk sa ke nou bezwen konnen, se ke kontinan Ayiti a li gen yon mèt, mèt li rele Ayiti. E tèritwa sa a. Se pa nenpòt ki tèritwa l ye. Se yon tèritwa ekstraterès. Se yon tèritwa entègalaktik. E sa k fè ke nan jou k pral vin la yo, ou pral wè de bagay ki terib ki pral pase sou li, sòti di nò o sid, e de lès a lwès. Èske l klè ou? Di nò o sid, de lès a lwès. Ou wè m di w li de manyè opoze. Paske tout sa ke kaka sa a ki rele lapapote de Vatikan te ba ou kòm edikasyon, se kaka ke yo ye. Yo tout nèt se mansonj. Mèt nan tout sa kò yo te di w, ou mèt ale nan chemen opoze a, se chemen opoze a sa la pa pote de Vatikan te ba ou a ki se les frères de l'institution chrétienne FIC a, tout sa ke yo te di w, enben se opoze a ki se la verite a. Ki kote sa ekri? Sa ekri nan Jean chapitre 8 verset 44. Li te di konsa ke eleman de kaka sa yo, Ayisyen, ki eleman ki rele tèt yo Ayisyen, men yo tout nèt se sèpan yo ye, ki rele tèt yo se Ayisyen yo ye, eleman vodou yo, men se Ayisyen yo ye nan katolik ak pwotestan. Li te demake yo, Vou, gran frè m Yeshua, gran frè m Yeshua ki se bouldife nimewo 1 an, 2000 lane pase, te di, Nasyon kakakakakakakaka sa yo, Ayisyen, ki se blan Ewopeyen anndan po nwa ke yo genyen an nan Katolik a Pwotestan an, oubyen Ayisyen ki gen po nwè, men ki se Vodou a, ki se Ejipsyen antik yo, Grèk oubyen Women antik yo, gran frè m Yeshua te di yo nan Jan 8 vèsè 44, Vous avez pour père, oubyen pour mère, le diable. Notre Dame, Alta, Gracia, Zedina, Torres, Zedifreda. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desirs de votre père. Kisa ki se désir Ayisyen kaka sa yo men yo? Vodou a, katolik avèk pwotestan. W ap wè ke malgre peyi a ap kraze, malgre gen lapli, gen solèy, gen tout pwoblèm, w ap wè kaka sa yo gen pasyon pou y al danse vodou 21 nasyon ke yo menm ye a avèk tout lòt rès kaka sa yo. Se yo tout nèt ki se 21 nasyon an. Genyen ladan yo, gen nan 21 nasyon an, te gen nèg nwè afriken, te gen blan ewopeyen nan 21 nasyon. Lè w di 21 nasyon, li pa pou vodou a sèlman, li pou yo tout, se yo tout nèt ki se 21 nasyon an. Yo tout nèt, e nèg nwè afriken a, blan ewopeyen, ejipsyen antik, grèk avèk women antik, w ap wè ke nan Bib la, li montre w 21 nasyon ki te domine. Si w bezwen konn kisa 21 nasyon yo ye, w ap wè gon videyo m pibliye ki gen paj sa a sou li. L ap montre w 21 non nasyon yo, l ap ba w tèks nan Bib la, kiyès nasyon sa yo ki te ki te sa ki te fè sa yo rele pèsekisyon sou tèt kiyès, sou tèt nou menm ki se ekstraterès ayisyen se fout klè pou ou menm. Donk, youn nan bagay ke w bezwen konnen, pèp sa a, teritwa sa a li se teritwa ayisyen yo, pitit Ayiti, ki se desandan Sèm, ki se desandan e e e Abraram, ki se desandan Izarak yo. Ok, si e e teritwa sa a gen yon enèji. entègalaktik gon enèji ekstraterès k ap domine sou li. Ki enè, ki kote enèji sa a sòti? Enèji sa a sòti anwo, li desann anba, li sòti anba li monte anwo, li sòti anwo li desann anba. Se egzakteman sa papa m di nan pawòl li. E lè e trè byento nan pwochen videyo yo m pral ba w 2 tèks nan bib la ki montre w ke se enèji de sipèpisans ekstraterès nou an ke yo rele Atlantid la. Atlantid gon enèji de sipèpisans k ap monte, k ap desann, k ap monte, k ap desann, menm jan zansèt nou Jakòb te di. Li di ke lye sa a ki se pòtay Dyogann nan, sanble ke se la ki se pòt syèl la, paske l te wè yon gwo nechèl nan sa yo rele yon sonj ke l te fè, men l te wè yon gwo nechèl kote l wè zanj ap monte, zanj ap desann, zanj ap monte, zanj ap desann. Se enèji ekstraterès ke nou ye a ki t ap monte, k ap desann, ki se sa yo rele Atlantid la. Lè w di Atlantid, se nè vwayèl a konsòn. Lè w di Pòtoprens, se nè vwayèl a konsòn an kreyòl. Lè w di Jerizalèm, se ankò. de voye la konsòn. Eske l fout klè pou ou menm? Donk, sa se sa ke w bezwen konnen. Teritwa ke nou ye a se yon teritwa entègalaktik ki domine pa 2 matris. Yon matris ki rele jewospirityalite, ki se 7 boul dife yo, e yon matris ki rele jewopolitik, ki se sa yo rele kontinan sa a, ki rele kontinan Ayiti.

Jewospirityalite yo ki sòti nan sèt boul dife sa yo. Se de matris sa yo, anwo avèk anba, ki fè ke definitivman ke tèritwa sa, li se tèritwa de sipèpwisans ekstraterès entègalaktik la. Se sa k fè zansèt nou yo te konn toujou di, si anwo pa bay, anba, ki se sa yo rele kontinan sa, nan mitan Ayisyen yo, pa ka resevwa. Se sa k fè ke Labib la di tou nan Jak chapit premye, vèsè e vèsè 16 e 17, li di, Nou menm ekstraterès Ayisyen yo nasyon dife yo, ne vous y trompez pas. Pa kite ke rezonman kaka sa yo ki sòti nan Atèn, ki sòti nan filozofi yo vin twonpe nou. E li fè nou konnen ke tout gras ekselan ke nou ka resevwa isi ba, sou kontinan sa k rele kontinan Ayisyen an, teritwa entègalaktik la, tout gras ekselan ke nou kapab resevwa anba sa a, sou kontinan sa a, enben, l ap sòti anwo.

Sa ekri nwa su blan anndan bib la. Lòt bagay ke w bezwen konnen tou, tèritwa sa a, li pa ni pou Afriken. Wi, tèritwa sa m ap montre w la la, li pa ni pou Afriken, li pa ni pou blan Ewopeyen. Tèritwa sa a, li te kreye e gouvène pa yon enèji ki etranje avèk tout Afriken ak tout Ewopeyen yo. Kisa ki enèji sa a? Enèji sa a, yo rele l lapawòl. Lapawòl. Se lapawòl la ki se sa yo rele jewospirityalite a. Lè w di lapawòl, Ou di Papa a. Le kòmansman ki se Papa a etè la pawòl. E, la pawòl ki se Yeshoua gran frè m, etè avèk Dye ki è le kòmansman. E, la pawòl se te Ayisyen an ki te Bondye li menm. Sa vle di ke la pawòl se Papa a, gran frè a avèk Ayisyen an. Se sa ki se la pawòl la. Se sa ki se enèji ekstraterès la k ap monte, k ap desann nan, ki ap fè dè evènman.